Plenk! Hey guys sa kap fèt kòman nou ye mwen espeke nou tout anfòm jodia m pote yon bòn video pou nou pou menm kap kòmanse nan domèn sinematik hey eskize m wi si nou pa mèt chapo m konsa ya sa pa yon pwoblèm se jisteman si m fèl konsa nou pap wè vizaj mwen se pou sa ke m fèl konsa wap bezwen 3 senp ti dokiman ki pa tèlman grand choz trè senp tout moun konnen depi w gon kamera wap gen kat memwa men Ou gen kamera, wap al diw bezwen yon laptop kounye a pou bezwen retire foto sa. Nop, nop, nop. Okipe moun ki pral diw wap bezwen yon laptop obligasyonman pou kapab retire yon imaj nan yon kamera. Avèk konbyen kòb ou menm ou pral kapab gen kèk ti materyèl ki pap tèlman koute w chè. Se trè senp. Mwen gen yon Canon T7. Li pa koute chè. Yon moun ka achte, ou ka peye sa nan 350 dola ameriken, men ki pa rann kont, ou ka jwenn li ba pri tou si w ap viv Repiblik Dominikèn. Ay di ke, ou ka jwenn li pi ba pri. Kounye a la, lè w gen kamera, w ap bezwen sa k rele yon kat memwa. Kat memwa kamera sa, yon SanDisk 32 jiga. E li, li pa vann chè. Ou ka achte l ositou pou itilize l. Si pa egzanp ke ou wè ou gen yonn nan sa yo, ou wè l pral yon difikilte pou ou, si ou poko gen laptop, pou retire foto w yo, pou retire imaj, poze sou m pral ba w taktik la. E ki pap tèlman koute w chè. Si wap viv sendomeng, bagay yo pa tèlman rete chè konsa pou achte. Li trè senp, li trè fasil. Anpil moun ki fè pati de sinematik konnen ti pyès sa. E, si n ap byen konstate la, se ti pyès sa. Se yonn nan bagay nou menm nou sipoze genyen lan domèn foto shoot la, si nou gon kamera, si nou pa gen laptop, ou byen lan domèn sinematik la si nap fè feyton, nou gon kat memwa ki vrèman pisan ou byen nou gon telefòn ki vrèman pisan men nou pa gen laptop pou nou travay yo, men nou ka itilize ti pyès sa. Banm ouvèl pou m ka moutre nou sak lan menm. Mwen lèm te fenk wèl m te panse se yon bagay ki pral mande milyon ven, e ositou wap wè yon opsyon sou li dèdol, Ki bon ni pou laptop, ni pou telefòn. Se ki donk, telefòn ki nan men w la pa fòseman di w pa ka travay nenpòt bagay sou li. Ou kapab. Ou kapab. Kounye a la ban m di w. Pou itilize l, ban m montre nou. E li, lè m achte l, yo pa ban m li avèk ti pyès sa yo. Yo te ban m li senp konsa pou kò l. Eli, Sa s on kat RAID, ID, yon kat usb. Sa s on usb senpl paray selulal, men w ka itilize l pou sa tankou si w gen telefòn. Genyen pou iPhone ladan, men sa se pou on Android paske mwen Android m ap itilize, m achte yon pou Android. Si w gen iPhone, ou ka achte yon pou iPhone, men si w gen Android ou ka achte yon pou Android, usb sa. Lè m jwenn foto yo, m jwenn yo avèk yon rezolisyon ki vrèman pisan gras a ti aparèy sa n ap gade la. Brèf, kounye a la pou konekte ti aparèy la li trè senp, pa gen bagay ki difisil. One hit flap, humm! Baww! Li gentan stab. Kounye a kat memwa laptop e kamera a, ou poko gen laptop, w ap annik pran l, ou fouye l la. Ou wè? W ap wè la gen 2 ti tou. Sa se pou gwo kat memwa sa. Ti tou sa se pou ti kat memwa piti yo. Sa se pou on hvm sa yo ti kap piti plat yo. Moun ki pa konnen, nenpòt pwochèn fwa map montre nou hvm nan. Epi sa se yon espas tou pou yon tchou espesyal. Ti aparèy ki sèlman piti men l senp li gen bagay ladan l. Map mete kat memwa. Vach. 4 mwa gentan ladan l epi epi la lè 4 mwa ladan l konsa ou wè wap vin foure l nan bouda telefòn ou bach tout sa w gen sou 4 mwa sa ap monte nan telefòn ou konplètman keseswa videyo foto l te ye a depi ke ou te gentan fè l sou 4 mwa kamera lap monte sou telefòn ou ebyen lè ke ou fin gen tout opsyon sa yo gentan on. nan telefòn ou, konnen w ka travay foto sa a oubyen videyo sa a sou nenpòt app ke w genyen ki pro, ki IT, ki pa gen mak aplikasyon an, pou l soti yon bon pwofesyonèl, nenpòt moun ka di se lan yon laptop ke w travay. Nou pa bezwen gen yon gran aparèy pou nou travay. Nou jis bezwen entèlijans. Sa!

Si wap viv sendomeng osi tou punka nou ok achtel. Ebyen se la kem met fen nan video yo timoun male nap pran nan yon lot video sou menm chanel sa ki se wap bezwen sa. Siw bliye nonm ou ka relem black aah.